Men boul ki pral kraze bank pou tiraj 31 out 2025 lan la. Fanatik yo kòman nou ye? Bon, e m espere ke nou anfòm, m espere ke tout bagay kòrèk pou nou. Alò, n ap di kreyatè la mèsi paske li pèmèt ke nou kapab prezan la pou nou pote boul cho pou fanatik nou yo e ke fanatik nou yo kapab prezan pou y ap enjoy videyo boul cho ke Tiato 509 pote pou yo. Alò, fanatik yo, jodi an la se dènye jou nan mwa out lan la. So, jounen hier lan se te yon jounen ki pa t vrèman pote fwi, pliske nou wè nou genyen 937 ke nou t ap tann nan afich maten an, yo te vin bay li nan aswè, epi nou gen 17 ke nou te pote nan maryaj, donk, ki pa fè gran kichòy. Donk la fanatik yo, e m pa satisfè de jounen hier la ditou. Donk, jodi an la. Nou pral gade pou nou wè kisa nou kapab remèt la. So, jist avan nou ale pi lwen, so, zanmi m yo, fòk nou di Kreyatè la mèsi pou lanmou li, mèsi pou konpasyon li anvè nou menm paske si se pat lanmou Kreyatè la pou nou, sè sur ke gen de seri de bagay e ke nou pa tap ka viv nan vi nou, gen de seri de jou nou pa tap ka wè. Donk, nou sòti de premye out rive jiska 31 out, dènye jou nan mwa a, Donk sa vle di anpil bagay. Nap di Kreyatè la mèsi pou lanmou li, mèsi pou konpasyon li. So, nap toujou plase konfyans nou nan li jiskaske nou pa kapab ankò. Ok? So la fanatik yo, maten an la, nou genyen premye boul nou ke nap kanpe avèk li la pou mwen la fanatik yo. Boul sa li se 12.

Paske depi m te di nou m tap tann 20 epi otomatikman 20 an rive so nou kòmanse nap wè defwape maryaj tout otwa chif tout bagay oh depi 25 rive la papa bòlèt la kap ale jan bon jan mèt pòch wi hehehehe antouka ou menm ki an Ayiti zanmim e kap jwe bòlèt toujou fè fechou nan avantaj pam pi gwo bòlèt peyi a. Telechaje aplikasyon Avantaj Pam nan enskri sou li e lè nap enskri sou aplikasyon Avantaj Pam nan sonje rantre kòd parenaj 14 74 12 74 pou nou kapab jwenn 50 pwen gratis pou nou fè fich nou pa bliye guys nou menm kap gade video sa la kap ki fèk ap fè konesans avèk nou la men kòman ou kapab abòne so pandan wap gade video a sou YouTube men kisa ou kapab fè wap klike sou sabòne a la ok men bouton sabòne a wap klike sou li la. E lè w fin peze bouton sabòne a wap wè ti klòch la parèt wap peze ti klòch la ankò ok epi lap ba w paj e sa kap make pèsonalize epi tout so wap retire l sou pèsonalize a wap mete l sou tout la konsa la zanmi m wap kapab jwenn notifikasyon lèm lage video boul cho yo ok so la fanatik yo e pwent loto ke nap kenbe la pou maten an la se 7 9 4 7, 9, 4. A vrè di, ou menm ki ta renmen jwenn mwens boul e ki ta renmen jwenn boul ou avèk presizyon nan ki tiraj pou jwe l, ekri m nan plis 1 809 205 70 83. Ekri m pou w kapab genyen plis enfòmasyon de kòman vip a li menm li fonksyone. Ok? So la fanatik yo, m panse ke la dezyèm grenn boul nou sipoze kanpe avèk li la fanatik yo.

80 e 57 tou fòk nou veye 0 5 50 donk an efèt la fanatik yo e maten an la nou nan batay m panse ke nou sipoze make bèl pwen la nou sipoze fè bèl koze la maten an la ok so emm n ap kanpe avèk 35 kòman boul la ki vrèman bèl ki vrèman pwisan paske Janm wè 35 kanpe la nan bòlèt sa la, m pap ba nou manti, li vrèman kapab fè koze. Donk se yon metòd la nou apèn dekouvri l la ankò la. Annefèt nou pa apèn dekouvri l non. Li te fè yon ti poze pandan kèk tan li pat mache e ke jodi an la m wè l ban m 35 repete 2 fwa e dabitid depi metòd sa ban m 35 jan l ban mwen l lan la, pa gen asòti a 2 la. Donk nou pral gade èske pandan fen mwa la y ap tou pwofite chanje sans bòlèt la pou yo ta kapab tou mete l nan sans nou pou mwa sa k pral antre la. Nou konprann pou septanm lan la. An m pa ba nou manti. Jodi a la guys, pou mwen la se youn nan pi bèl jou gen genyen nan mwa la. Se youn nan jou la ki merite anpil anpil atansyon nan koze bòlèt la paske nou sipoze make pwen la jodi an la. Rezon, mwa fini, mwa pral rantre a la se yon mwa tèt chaje kote ke Paran pral gen pou peye lekòl, e pou achte inifòm, pou achte founiti, pou peye bil, pase yo, gade, wè, gen, gen, gen moun ki pral gen, ki pral gen doub bagay pou yo jere la, pa menm doub bagay, wap gen lekòl, bil la rive an menm tan, yow, tèt chaje, an tou ka, map ba nou manti guys, wè la, jounen pase a, li vrèman, vrèman twomatize m, paske, m pa renmen. Vibe bolèt la bon mwen la paske nan moman nou plis bezwen nan se lè sa lap fè stil sou nou nan fen mwa la se la nou bezwen bolèt la la se la mwen soti poul fè stil sou nou antouka e 69 se yon bèl boul la yon boul retounèl nou sipoze veye la paske yo paka bay 06 yo bay 37 yo bay 46 yo bay 87 yo bay 63 premye lè yo bay 17 maba nou manti yo bay 44 m santi tout kondisyon yo reyni pou 69 ta monte. M panse sa, m panse sa. Ou konprann? M panse tout kondisyon yo reyini pou 67 ta moute guys. Antouka, nap sib. So la zanmim yo, nou genyen la pou termine 07. 07 se denye grenn boul ke nou dwe kanpe avèk li la. An efèt, 07 la se pa yon boul m vreman gen konfyans nan li paske

Bon, an reyalite, m kwè ke, m kwè ke, ann voye ze yo 7 kònè. Ann voye ze yo 7 kònè, ann baze, ann fokalize nou sou 72. Ok? Ann fokalize nou sou 72. Antouka, la, n ap fè yon grenn maryaj jodi an la, se 77 ke n ap pran pa 69, epi n ap fè yon grenn loto 3 chif, n ap pran 0 30. Ok So la e moun ki pral jwe boul pè yo 77 se yo nan boul pè nou pa dwe kite atè la pou jodi an la Rezon Paske yo ba nou 87 otomatikman 87 parèt nou sipoze fokalize nou sou eeuh 77 An efèt la fanatik yo e yè yè swa bon. M te sipoze prezante nou ekskiz mwen pou jan video a parèt yèswa paske yè m pa konn sak ta pase m pa konn sak ta pase youtube la youtube la soti pou banm deran yèswa hehehehe bon deran wi e pa ti deran jwèt non antouka nou te gen loveline ki te pase ba nou love la nou te gen estefani ki di mwen mèt pase blanch mwen avèw deje so anpil love pou ou estefani ok. E nou genyen Jean Jean Lundi ki di ou merite l Nou genyen Jean Baptiste ki prezan avèk nou la Nou genyen la tou François Kimberly ki te prezan avèk nou ki te pase ba nou love la Nou genyen sè Sylvia Neristan ki di 36 la retounel mwen sezi Donk m te mansyone ke 36 t ap retounen E malerezman donk m pa t kanpe avèk li dirèkteman So m pa ka pote boure pou m di m te frape ladann Ou konprann So bingo

M pa t, m pa t, m pa t kanpe dwat avè l. M pa t kanpe dwat avè l, m pa ka, m pa ka, m pa ka di ke m frape nan 36, ou konprann? M pa renmen ti frap lach sa yo. Lè m ap frape bwèt la, mwen, mwen, wè, lè m ap frape bwèt la, m pa renmen lè m bay yon boul nan yon tiraj lal tonbe nan lòt tiraj. Nou ka wè l, la majorite di tan lè m ap bay rezilta yo, depi m bay boul la pou yon tiraj lal tonbe nan lòt tiraj, se pa ke m pa p rele bon sou yo non, men e pa avèk menm gete a, e pa avèk menm vayb la. Ou pa konprann? So m renmen lè m pase bò lòt la yon lòd epi pou lòd la gade. Antouka guys, anpil love pou nou. Merci paske nou rete vizyone video sa jiska la fen e chwazi kite yon j'aime e pral pataje l. Nap kwaze nan live rezilta pita.